Koman bagay ye la mezanmi jan nou te diw la e aprè eleksyon an la e tèt chaje bagay danje bagay danje wap gade la sa se pèp la la ki nan lari la fè gwo manifestasyon e mezanmi bagay yo pa piti la e wap gade la gen tout kalite polis la men nou paka avanse pi devan men nou fè efò nou fè ti video sa pou nou voye pou ou pou nou wè koman bagay yo ye la nan brezil e pa bliye la nou branche depi brezil nou fè ti video sa pou nou te kapab moutrew. Koman aktivite yo ye pa bò isi. E malgre sa lava yo telman anpil la mezanmi tèt chaje e nou gen wout la la devan nou la wout la bloke la totalman la pa gen moute pa gen desann konprann e wap gade la tout sa se machin ki kanpe anlè a la e lapolis menm kanpe la andan di la konprann men koman bagay yo ye la tout sa wap gade la lari a bloke nan jan li a mezanmi e pa bliye se toujou. Freo zanmi pastè wèl depi brezil e pa bliye abone avèk chanèl la mezanmi poun ba ou plis enfòmasyon e men kòman sa ye la men kòman e moun bolsonaro ap fè manifestasyon paske yo diw yo paka pèdi pouvwa alò alò nap mennen plis enfòmasyon epi sa gem kapab fè ou konnen toujou. Men nou fè ti enfòmasyon sa a pou ou toujou, n ap kontwole sitiyasyon an e pou n di w kòman sa ye. E sa se lari entènasyonal e pou moun ki konnen e wout San Paulo, Sorocaba, e sa se wout entènasyonal la, sa se la lari a bloke la. Anvan nou gade kòman bagay ye la mezanmi, e bagay malè, bagay malè, bagay malè. Nou konn alò e konsa bagay yo ye men. E nan sans ke yo fè manifestasyon isi, yo pa fè l kouwè Ayiti non, yo pa fè vyolans, ni yo pa kraze anyen, okontrè, menm lapolis yo ankò k ap ba yo sekirite nan lari a. E konsa, yo bloke lari a, api sekirite yo la nan jan yo bezwen l lan. Pa gen dezòd, men n ap gade nan peyi pa nou, lè gen manifestasyon, se kraze brize, lapolis met ansanm, epi y ap. maltrete pèp la alò men kòman sa ye la mezanmi men kòman n ye men kòman n ye e ou ka tande kèlke lòt bakòk k ap antre la a men pa gen dezòd e sèlman y ap manifeste pa gen dezòd yo ta vle pou ta gen yon lòt eleksyon men malerezman nou pa ka di w kòman sa ye pou pi devan alò n ap kontwole sitiyasyon an n ap kontwole sitiyasyon an. Epi pi devan nap fè w konnen kòman bagay yo ye. Alòs se konsa e nou branche pou w la depi Brezil pou n fè w gen enfòmasyon de manifestasyon. Alò men kòman pèp la li menm yo reyaji aprè mani aprè eleksyon an fin fèt nan Brezil men kòman pèp la reyaji. Anvan men kòman yo reyaji e pa gen dezòd. Sèlman yo nan lari a la a, y ap manifeste, e konsa yo fonksyone. Ou ka al gade la ankò, w ap wè kòman gen yon ti gwoup moun la k ap pale avèk lapolis, e lapolis yo menm tou ba yo respè yo. E w ap gade ankò menm popilasyon an ankò, yo pote dlo bay lapolis yo pou lapolis yo bwè, paske y ap bay sèvis. E men kòman bagay yo ye mezanmi, mezanmi, tèt chaje, bagay malè, bagay malè. E konsa bagay yo ye la a, nou kapab di sa a, lari entènasyonal la bloke Brezil. Li bloke la depi Brezil nan vil Sorocaba, São Paulo. Alò se la nou ye aktyèlman la e nou fè videyo sa pou ou pou nou kapab ba w tout enfòmasyon de sa k ap pase a. Dakò? E pa bliye nou fè sa pou ou depi Brezil e ou kapab gen kontwòl sa k ap pase nan peyi a pou nou montre w kòman yo fonksyone nan peyi etranje. Yo pa fèl menm jan avèk lakay nou. Konprann? Lakay nou lè gen manifestasyon se anpil dezòd, gaz. Men pa bò isi pa gen bagay sa yo la. Sèlman wout bloke pa gen dezòd, machin kanpe nòmal. Wap gade la nou gen liy machin sa ki bloke la. Bon nou kapab di w de 300 mil kilomèt wout sa bloke la aktyèlman la. Men tout bagay nòmal pa gen dezòd. Ou antre nòmal san dezòd. Mezanmi tèt chaje men kòman moun yap manifeste yo pa dakò jan eleksyon an pase a yo pa dakò a pati ki genyen an se sa ap manifeste la yo mande pou eleksyon ta refèt ankò alò nap met kontwòl e nenpòt sa gen nap toujou fè w konnen pou nou ba w plis enfòmasyon e nou gen lapolis nou la kap ba nou sekirite nan jan nou bezwen nan la e konsa bagay yo ye la w konprann. E konsa bagay yo ye la. E pa bliye moun sa yo kap manifeste la sa se moun Bolsonaro, ansyen prezidan an ki te la deja, se moun pa li yo la kap manifeste yo pa dakò jan bagay la fèt la. Yo pa dakò wap gade drapo yo la, yo pa dakò jan bagay la fèt la. Se sak fè yap manifeste la. Wap gade la sa se pil kamyon ki kanpe la, kamyon gaz, machin, lòbèy, tèt chaje. Men ou pa bezwen pè, pa gen dezòd. Pa gen dezòd tout bagay nòmal tèt frèt sèl men ap manifeste yo vle pou gen yon lòt eleksyon fèt ankò la se pa konprann kòman bagay yo fèt la alò se la nou te rive ansanm avèk ou pou nou te ka fè nouvèl la alò nap kontinye baw plis enfòmasyon e nenpòt sa gen nap baw plis enfòmasyon e pa bliye nou branche la depi brezil nou branche la depi brezil nou te fè ti video sa pou ou dakò tchaw. Nou salye Dyelifèt a Repiblik Dominikèn, nou salye Konpè Makso a Repiblik Dominikèn, rete branche, Café Info ki bay enfòmasyon. Alò nou la pou sa. Nou pa jounalis, nou pa fè nouvèl dakò. Alò tanzantan nou ba w kèk ti enfòmasyon ka w konprann sa. Sa la e lapolis k ap antre la nan lina la. E lapolis k ap antre, bakòp k ap antre. La police kap antre la yo komanse la konprann yo pa bezwen okipe nou la mezanmi tout bagay nòmal e kòman bagay yo ye isi a la e kòman bagay yo ye la isi e kòman la tout sa sa se machin ki bloke la pa fè moute pa ka desann yo bloke totalman men pa gen dezòd pa gen kraze vit pa gen boule kawotchou. Pa gen sa isit. Wap gade la, wap gade anlè a la, gon drone la kap met kontwòl la, wap gade la. Dèm nan met kontwòl la si ta gen yon nèg ki ta gen yon bagay sou li la ap tou met kòd la sou li la nan jan yo bezwen l la. Chaje. Bagay nòmal la, wap gade la sa se dron nan la kap vire anlè a la, dron nan mete kontwòl la, si ta gon sanzave la apre yo ka tou prann, men dron nan la, wap gade dron nan la, menni menni. Ou gade limyè wouj la la sa se drone nan la kap met kontwòl si ta gon sanzave la pou yo tou marel nan jan yo bezwenn nan la e konsa yo fonksyone la wap wè kote lap desann atè a la ou konprann e konsa bagay yo ye la ou konprann.